Salut tout moun Koman nou ye Mwen kontan avèk nou pou yon nouvèl video sou chanèl News RS la Siw se fanatik Wendyy King video sa se pou ou Menm si ou pa fanatik li li enpòtan pou konnen enfòmasyon sou atis yo Siw potko abòne avèk chanèl News RS la fè sa kounya paske gen anpil bèl video kap vini sou chanèl News RS la Nap pran yon ti poz nap tounen touswit. Wendy Traka, vrè non li se, Duver Wendy. Wendy fèt Leyogàn nan lane 1989, li te gen 11 an lè li kite Ayiti pou l al viv Gwadloup, pou li te ka al kontinye etid klasik li. Li leve nan yon fanmi 3 pitit, yon frè avèk yon sè. Kòmansman Wendy nan rap la se pandan li te lekòl chak rekreyasyon yon gwoup mesye toujou ap fristal sou lakou lekòl la. Yo toujou ap felisite Wendy pou talan l se toujou konsa chak rekreyasyon Wendy toujou al fristal e Wendy se te yon nan meyè elèv ki te gen nan sal la anpil moun te kòmanse apresye Wendy plis. Touswit Wendy kreye pwòp stidyo pa l pou l ka kòmanse anrejistre mizik. Li soti premye mizik li ki pa t mache avèk yon rapè. Aprè li soti yon lòt mizik ki rele Traka. Mizik la tèlman fè gwo enpak li tou deside ajoute li nan non atis li, epi kòm non stidyo li tou. Nan lane 2010, Wendyy soti yon mixtape ki gen 18 mizik sou li. Premye Jiyè 2013, nan yon entèvyou ak Ticket Magazine, Wendyy deklare ke li pa pè okenn lòt rapè. Li di li se pi gwo rapè nan moman an. Li di si yo ap pale de rap, yo oblije wè li. Paske li se rapè, radyo jwe mwens mizik li e yo tande l plis. Nan lane 2016, li soti dezyèm albòm li, li rele li Indetronable. Li fè kolaborasyon avèk anpil atis tankou Fatima, J-Beatz, Toby avèk kèlke lòt atis ankò. Albòm nan te byen mache, yon nan mizik ki te fè plis siksè se mizik Dekontwole a. Tèlman albòm nan te byen mache, Ticket Magazine nome li kòm albòm pou lane 2016 la. 27 desanm 2017, Wendyy òganize premye konsè li nan Leyogàn. Yon gwo konsè rap kreyòl. 27 oktòb 2018 sou kont Instagram li, li anonse twazyèm albòm ni ki rele King Rete King, ki soti 27 novanm 2018 nan Leyogàn. Fanatik yo pat kache kòman yo pat ka tann sòti albòm nan. Li fè kolaborasyon avèk kèk atis trè popilè sou albòm nan tankou Paska, Trouble Boy, Medjy Enposib, Baky, Big Jim avèk kèlke lòt atis ankò. Pou tout siksè Wendy King fè nan rap kreyòl la depi an 2010 lap frape. Li se yonn nan ra atis ki milyonè an goud paske pa gen anpil atis nan rap kreyòl ki milyonè. Sak fèm di se yonn nan ra atis ki milyonè an goud paske anpil rapè toujou ap di ke rap la pa gen anpil lajan ladanl tankou konpa. Wendyy se youn nan rapè ki gen plis fanatik nan rap kreyòl la. Tèlman Wendyy gen fanatik, li rele fanatik li yo Chinwa. Nou konnen deja Chinwa se nasyon ki pi peple nan mond lan. Wendyy King vrèman fidèl avèk fanatik li yo tèlman li renmen yo. Mèsi paske ou te gade tout videyo a ekri nou nan yon kòmantè di nou sa ou panse de Wendyy King rap kreyòl la. Tchaw tchaw na wè ankò pou yon lòt videyo.